Bonjou ou bonswa tout moun sa pral depan de lè wap gade video sa poum kòmanse non pam se Rose jodia mwen vin ansanm avèk yon bon teknik pou nou menm gason ki ap soufri nan relasyon nou ki pa konn kòman pou nou fè madanm mennaj oubyen zanmi an tou voye mwen vin ansanm avèk yon bon teknik pou nou pou nou konnen kòman pou nou fè yon fanm voye pou nou satisfè fanm nan. Pafwa ou konn ap fè sèks ansanm avèk fi a, ou pa fè fi a voye, ou menm ou jis satisfè tèt ou, lè konsa, fi a pral pale, a, entèl pa fè m voye, en, oubyen entèl pa gen bann. Jodi a, mwen vin ansanm avèk yon bon teknik pou nou, mwen konnen nou pral renmen l. Avan m kòmanse, m ap mande nou, silvouplè, ale anba videyo sa, enskri, share li, Konn envite yon zanmi w, envite yon patnè w ki nan yon relasyon ki ap soufri, yon moun pa w ou konnen ki gen yon pwoblèm ansanm avèk yon patenè, yon fi kèlkonk, mennaj, madanm, oubyen moun moun yo, sa pral depan. Pou n kòmanse, mwen menm mwen se yon fi, chak fi pa gen menm dirabilite, chak fi tou pa gen sansasyon yo menm kote, gen fi ki gen plis filin nan pwent tete yo, gen fi tou ki gen plis filin nan bouboun yo, gen fi tou ki gen plis filin dèyè dèyè jarèt yo, gen fanm tou ki gen filin plis nan kou yo, bò kou yo, nan zòrèy yo, hein, yon ti bo, yon ti antre lang, depan de fi a, men map bay yon teknik, map ba nou yon teknik ki plizoumwen, kòman m te ka di sa, e global, sa vle di ki ka sèvi pou tout gason ki gen yon ti difikilte pou yo fè yon fanm voye. Pou fè yon fi voye, li trè senp, men, fò w konnen kòman pou fè fi a voye. Pafwa kon ap fè sèks ansanm avèk fi a, ou konn tande fi a konn di pou w fè l vini anvan, men ou menm ki gason an, ou konn vini avan fi a. ki pa rekòmande ditou ditou ditou, mwen wè li tap pi bon pou fè fi a t voye avan, lè fi a ap voye pou lap di ayy papi ouch papi ayy lè konsa ou menm ki gason an wap pran bon feeling wap antre nan san ou menm lap plis fasilitew pouw voye ann swiv ansanm avèm. Lèw bezwen fè yon fi voye, menm si fi a li menm li gen sansasyon, li gen feeling pou ou, li renmenw, sa pa depan de jan ou fè sèks ansanm avèl la poul voye. Pa bliye byen, map antre nan manman detay la, men pandan wap gadel la, wap jèm, Wap pataje, wap enskri oubyen abòne nan kanal youtube sa pou kapab jwenn plis video, pou kapab jwenn plis teknik pou relasyon w, oubyen pou ka pran medam yo deyò a, ou konprann byen sa m di w la paske se ayisyen nou ye, nou konprann. Lèw bezwen pou fi a byen voye pou fi sa lèl rive nan baz medam li yo pou la pral fè lòj pou la di oh pitit yèswa ti jak pranm ouch gade ti jak gade ti jak fèm voye ti jak fèm tranble ebyen men teknik lan lèw ap karese yon fi lèw bezwen pou fi sa byen satisfè Pou fi sa, pou sa ou pral fè ansanm avèk fi sa, pou l kapte nan memwa l, pou l rete nan lide l, menm si fi sa ta vin jwenn yon lòt nèg, pou fi sa toujou sonje ou, pou l toujou panse ansanm avè ou, pou l toujou di, kèt mesye, m raple m, entèl te fè m voye yon fwa, m pap janm bliye voye sa nan vi m. Ebyen swiv videyo sa, ou pap janm, ou pap janm. Ou pap janm fè jan de bagay sa yo nan viw ankò pou wap fè sèks ansanm avèk yon fi pou pa fèl voye oubyen ou annik satisfè tèt ou epi wale. Yon bon djentlemen, yon bon jènjan ou sipoze ka fè fi a voye menm si se pou yon sèl fwa. Menm si se pou yon sèl fwa fè bagay ansanm avèk fi sa, ou sipoze fèl byen jwi, ou sipoze fèl byen voye epi pou fi sa ka toujou genyenw nan memwa li. Ou konprann sa m di w la? Pou fi sa ka toujou panse ansanm avèk jou sa ke w te ba l plumen sa, jou sa ke w te ba l koupe sa, jou sa ke w te fè l tranble sa anba bwa sa l te byen voye, li te depase setyèm syèl. Premyèman, lè w ap fè yon fi voye, ou lè w ap fè sèks avèk yon fi, ou bezwen pou fi a voye. Ou menm ki gason an, ou konnen, kit ou renmen fi a, kit ou pa renmen l, nenpòt jan w fè sèks ansanm avèk fi a, depi bra w leve, Fi a e wap voye kanmenm. Men fi a li menm si fi a pa jwenn bon feeling menm si boo te gwo l te gwo te mèt te gen andirans depi fi a pa jwenn bon feeling ou pa konn ou pa t karese l byen ou ka voye ou ka bouke voye ou menm ki gason men fi a li menm li pap voye se sak fè m vin answe avèk teknik sa pou nou pou fè yon fi byen voye premyèman lè w ap karese fi a ou pa kouri voup sou fi a Ou dezabiye l. Lè w fin dezabiye fi a, ou retire kilòt la, ou konprann, fè ti detache soutyen an. Pandan w ap detache soutyen an pou li, ou fè yon ti bobò kou, ou konprann sa m di w la, fè yon ti pase lang ou bò zòrèy li, ou konprann, pou mete l sou sa, pou mete l sou feeling li. Epi. Wap bay fi sa yon ti bèf. Pou bal ti bèf la epa annik ou pase lang ou non gen gason annik pase lang yo hum hum sa tande a ou tande yo di yo fè ti bèf non cheri fò se yon pwofesyonèl fò gen teknik e m se yon fanm se sak fè map baw yon teknik kijan pou bay yon fanm yon bon ti bèf pou fè fanm nan voye Menm si se yon sèl ke wap bay fi a ou konn tande yo di gason an depi nan premye ke a gason an voye byen rapid fi a li menm fwa al bay yon dezyèm ke poul voye ou kapab bay fi a yon sèl ke ou fèl voye ni nan sèl ke wap ba li a ou menm tou ou voye sa vle di nou tou lè 2 a nou soti ganyan ganyan nou tou lè 2 a satisfè pou fè yon fi voye. Lè w ap karese fi a, ou kòmanse, depan de kote ou kòmanse a, paske gen fi ki plis sansib nan yon pati oubyen nan yon lòt, ou chèche pwen sansib fi a. Si fi a, ou wè, pandan w ap pase lang ou bò kou l, ou wè l ap bagay kò l, ok, ou fè yon ti tan, ou ka fè yon 10, 20 segond bò kou a. Annapre, ou desann nan lestomak fi a. Lè w desann nan lestomak li, ou wè kòmsi l pa tèlman jemi, l pa tèlman fè, Wouch papi, wouch papi. Wal nan prent tetel. Pandan w nan prent tetel wap souse youn wap oule lot la. Pandan wap souse youn wap oule lot la, ou wè fi a komanse ap djayi, ou wè fi a komanse ap detire anba w, li tounen yon koulèv, ou wè fi sa komanse ap rele lap di plis wouch papi, ou wè fi sa komsi ou wèl komanse travèse setyèm syèl, ou mèt fè yon 15 20 minit nan tete a. Pase wap fè fi a vini sa vle di kote li ye a ou fèl jwi plis poul ka pa pran anpil tan lè lap voye ou menm tou pap gen difikilte tou pou voye paske ou sipoze fè fi a plis an eripsyon ou sipoze fè fi a plis anvi sa anvan ou menm gason an pou fè penetrasyon an paske li pi fasil pou ou menm gason an pou voye ke fi a li menm e sa fè gen gason konn ap di a manzè frijid oubyen manzè mal pou voye oubyen Yo gason konn chita nan baz ya pale yo di ah m fè bagay avèk entèl m bay entèl twa ki entèl pa voye non menn ah entèl son djab ye entèl son demon m pa konn kisa m fè m fè entèl voye non lè wap karese fi a ou fin souse tete l byen souse wap souse youn wap woule lòt la sa w tande a fi a kòmanse ap vire anba w li kòmanse ap plòtonnen li kòmanse ap ba w filing ou wè l kòmanse ap jwi ou santi ou nan bòl grès ou ou pase lang ou glise l desann sou vant li pandan l sou vant li.

Apresa w glise desann sou do bòbòt fi a. Lè w glise desann sou do bòbòt la cheri, ou pa ale rapid non, ou ale douseman. Ou pase lang ou, ou konprann sa m di w la wi, fè ti manyen, ti bo, ti mòde. Lè m di w ti mòde, ou pa al mòde fi a di non sou do bouboun. Ou konprann sa m di w la paske se gason nou ye, nou konprann byen sa m di nou an. Ou fè tankou wap fè ti mòd ou konprann ou fè fi a plis eksite apre sa ou desann nan klitoris fi a. Lè w desann nan klitoris fi a, ou pase lang ou de arebò klitoris yo. Ayayay cheri doudou m nan. Se mwen kap di ou, se pa ou menm kap di m chita pou tande. Ou pase lang ou de arebò klitoris fi a. Wap pase lang ou de arebò yo konprann ou pase ou fè yon wonn avèk lang ou. Epi apre sa, Ou fè ti souse klitoris la. Lè w ap souse klitoris la, tout sa yo toujou, fò se yon bon pwofesyonèl pou de men w nan de pwent tete fi a. Ou konprann sa m di w lan? Pou de men w nan de pwent tete fi a, pandansetan w ap fè tout sa m di w yo. E fi a li menm, l ap kouche nan pozisyon ki nòmal, ki favorab ansanm avè w, pou pa fè twòp redi, lè w ap ba fi a tibèf la. Epi ou pran lang ou, ou pase lang ou pa anba klitoris la. Sa yo rele tchè nan bon kreyòl la oubyen krèk la. Ou pase langou pa anba klitoris la, ou pran l anba pou monte l konsa. Ou pran langou pase langou anba pou monte. Sa w tande a frè m nan? Bouda fi a kòmanse ap jwe jon, kòmanse ap bouye, l ap ba w tout gouyad cheri. L ap ba w gouyad cheval, l ap ba w gouyad bourik, l ap ba w gouyad tout bèt ou konnen ki egziste, l ap ba w tout gouyad. Epi ou fè lang ou di, wap antre lang ou nan ti tou a, kote penetrasyon konn fèt la, wap antre lang ou, wap fèl antre soti, wap fèl antre soti, wap fè lang ou di tankou yon ti bout zozo. Wap fèl antre soti, antre soti, antre soti, antre soti, epi wap retire lang ou nan tou a epi ou retounen moutel ankò nan klitoris la pa anba epi kòmanse souse klitoris la. Lè wap souse klitoris la. Fi a li menm sil son fanm ki eklere lap di w wi cheri m renmen l konsa ban mwen konsa jan wap souse l la li bon si ou ale yon ti jan rapid li ka di w cheri ou souse l two rapid li yon ti jan sansib wap rale l dousman depan de jan fi a santi feeling li depan de jan l mande w li a cheri wap woule 2 prent tete l pandan wap woule prent tete l la wap bal ti zo sa cheri fi a lè konsa lap di w cheri m pral voye wouch papi wouch papi m santi m pral voye oh cheri map vini pa kite l voye. Pa kitel voye, se mwen menm ki fanm kap baw teknik sa ou pa kitel voye nan ti bèf la. Paske lè fi a voye nan ti bèf la, si wal fè penetrasyon an ou ka voye epi fi a li menm li pa tèlman satisfè. Depi ou tande fi a di wouch papi, m pral voye, map vini, oh cheri, map vini, map vini papi, ah, ah. Ou pa kite poun di dènye a se pou kanpe ti bèf la pandan w kanpe ti bèf la fi a li menm li pap fin voye li pap voye epi sa w tande a cheri ou menm ki gason an pandan fi a wap bal tout karès sa yo tout lanmou sa yo li gintan an fi a li menm li gintan ap jwi pou lal voye ou menm tou ou jwenn feeling Ou jwenn feeling fason fi a fè kò l, fason l ap fè ti bri nan zòrèy ou, fason l ap gouye anba w konprann, w ap ba l ti bèf la l ap gouye nan bouch ou l ap peze tèt ou, konprann byen sa m di w lan wi, l ap peze tèt ou l ap di w papi ban mwen l konsa, menm si l ap peze tèt ou cheri se yon misyon w vin ranpli s on travay w ap fè cheri, kenbe 2 pwent tete yo la pou w ap woule yo, w ap woule pwent tete yo epi cheri w ap ba l ti bèf la menm si l ap peze tèt ou pa brannen. Pa bri dim kòw menm cheri doudou wap kontinye bal ti bèf la depiw wèl di cheri li pral vini wap kanpe ti bèf la kòm yon bon pwofesyonèl wap kanpe ti bèf la sa w tande a wap fè penetrasyon paske depiw wè fi a gentan pral voye li diw cheri map vini map vini map voye map voye pa kitel fin voye depiw wè lap diw sa konnen li pral voye paske lè fi a pral voye a vrèman. Lap pe bouch li paske lap gentan konprann sa m di la lap gentan transfòme fi ap gentan transfòme konnya la ou menm kòm yon bon pwofesyonèl wap fè penetrasyon pandan se nan di w pral voye an pa kite l voye nan ti bèf la ou fè penetrasyon cheri pandan w fè penetrasyon an fi a li menm ki te gentan sou sa l te gentan an ereksyon cheri wap ba l bon pwen On gouyad, on pwent, on gouyad, on pwent, de gouyad, on pwent, ou pran kwen agoch, ou fè l agoch, ou fè l adwat epi w fout lonbra nan mitan, djoup! Sa w tande a cheri? Fi a byen voye. Ha! E, nan pwen bagay bèl konsa lè w fè yon fanm byen voye. Fanm sa a, tout kote l prale, l ap pale de ou. E menm si l pa lonmen non ou, menm si li pa pale avèk yon zanmi pou l ta site non l ap di a, M raple m te ansanm avèk entèl, entèl te ban m yon koupe, entèl te fè m byen voye. Fi sa pap janm bliye non lavi l. Ebyen, mwen swete nou enjoy nou, nou renmen videyo a e nou pa bliye pase abòne ansanm avèk chanèl la pou nou kapab ankouraje m. Si w gen kesyon, ou gen dedikas, ou mèt mete l anba videyo a, mwen menm mwen la pou m reponn ou. Pou m ba w yon konsèy paske se fanm m ye, mwen pa ka di mwen vini menm jan avèk tout fanm, mwen pa ka di mwen gen feeling menm kote avèk tout fanm, men se fanm m ye, m ap ka ba w yon ti konsèy. M ap ka.